Salut mes amours kòman nou ye jodia se yon reyèl plèzi pou mwen poum pote yon nouvèl video pou nou sou chanèl la kote kem pral pale nou de 5 bagay pou nou pa kite kontwole lavi nou avan tou mes amours mwen vle remèsye nou chak ki gentan abòne avèk chanèl la. E ou menm ki poko fè sa kap gadem kounya map mande w tanpri ale anba video a peze bouton abone an pandan ke wap aktive klòch notifikasyon an de fason pou kapab wè tout nouvèl video map lage sou chanèl la mèsi paske w deja fè sa. San pli tarde mes amours nap pran premye bagay poun pa kite kontwole lavi nou premye bagay lan se pase w. Lè m di pase w lan, se yon bagay ki te rive w, ki te rive w yn fwa nan vi w ki petèt te fè w kriye oubyen ki te pote yon pèn nan vi w. Pa kite pase w tounen yon santans pou ou. Chak ou rete sou pase w, se dèyè ou gade. E otan de fwa w ap gade dèyè, ou p ap janm ka vanse. Dezyèm bagay lan mes amours, se sous-estime de soi, sètadi lè w limite tèt ou. Ou pa sipoze limite tèt ou nan lavi, an dizan ke ou pap ka fè sesi, ou pap ka fè sela, sa a li pa nan nivo m. Non, ou sipoze tounen yon challenge pou tèt ou. Ou sipoze ka di, sa mwen ka fè l. Ou dwe toujou eseye nan lavi. Limite tèt ou, se limite reyisit ou, limite rèv. Twazyèm bagay la mes amours, se pa bay tèt ou pwoblèm pou sa ki sòti nan vi w. Ke l te yon zanmi, ke l te yon menaj, etc. Umm kèlkeswa sa ki sòti nan vi w, map fè w konnen jodi an, si l pa rete, se paske li pat pou rete. Kon di pwovèb kreyòl la, sa k pou ou, lavalas pa ka pote l ale. Donk mes amours, ou pa gen pou tiye tèt ou si yon bagay te nan vi w, oubyen si yon moun te nan vi w, li pa chwazi rete. Ok mes bébés? Bon, katriyèm bagay la mes amours se opinyon lòt moun. Ou kapab toujou aprann de kritik yo. Men se pa yon rezon pou ap kite opinyon lòt moun detwi kè kontan w oubyen gache avni w. Sa moun ap panse, sa moun ap di de ou pa biznis ou. Tout sa w gen pou fè, se avanse. Ou pa sipoze kite opinyon lòt moun fè w kanpe yon bagay ou te deja kòmanse. Ok? Ou sipoze ale vèr lavan. Opinyon lòt moun pa enterese w. Si yo vini pou pozitivite, ok. Men si yo vini nan bò negativite a, ou pa gen pou ap pran opinyon an paske se efè negatif l ap, l ap atire sou ou. Donk tout sa w gen pou fè, se avanse, fokis sou sa w ap fè a, epi se fini. Dènye bagay la mes amours, ki se senkyèm bagay la, ki gen yon ti panchan sou premye sa m te di nou an, men un peu diferan, se rancune. Nou pa gen pou nou viv avèk rancune. Menm si yon moun te fè nou yon bagay, nou pa gen pou n ap panse avèk li maten, midi, swa. Paske otan de fwa ke w ap panse avèk yon bagay yon moun te fè w, se otan de fwa w ap fè tèt ou mal. Ou pa sipoze rete sou yon bagay yon moun te fè w. Ou ka padone, mwen pa di w pou w bliye, men ou ka padone, paske si w pa padone, ou p ap janm ka viv byen. Ok mes amours, donk se 5 bagay sa yo ke m te pote pou nou jodi an sou chanèl la, pou n pa kite kontwole lavi nou. A la prochèn pou yon lòt randevou sou chanèl la. Babay mes amours!